Chak grenn ayisyen se yon solda. Defwa twò fokis konn rann yo pa reflechi. Ann swiv ansanm yon reyalite aktyèl kote yon gwoup jèn chili tap byen pase nan travay yo men yo pat janm kwè nan tèt yo pou yo te mete ansanm pou yo te fè yon biznis pou te yo te oblije divize pou yo te janbe fontyè pou yo te ale meksik pou tonbe ozetazini. Ann swiv ansanm kòman pakou a te ye. Mesye, sa fè lontan m pa chita nan bata m pa wè grenn nèg la mesye. Mesye o, ki mirak. O! O, Dadi, Dadi! Nèg la, sa k ap fèt menm?
Poze, poze, poze, sa k ap fèt la? Poze, poze. Ou konnen nou poze menn. Yo, ou konnen m gon ide menn. O, pataje l avè m non menn, nan dat nou pa pale. Monchè, m gon zanmi m la menn. Misye ap esplike m de Meksik avèk. etazini menn map lage mexique wi papa. Oh gen lè gen menm ide avèm menn. M gen lide sa tou wi menn. Ou gen lide sa menn.
Nap lage ansanm monchè men sa men sa k pase mwen menm m deja vann afèm la baz okontrè la nan mwa sa la nou sipoze ale menn. Monchè m ta renmen ale tou menn men m gen pwoblèm konpay m pa gen konpayèl pou m fè wout la menn yo di m wout la danje. Nap lage monchè pa fè sa monchè nap lage monchè misye Baz, se selon moun ou pral ansanm avè yo a baz. Men mwen menm, m met nan tèt mwen m ap rive kanmenm baz. Se yon bèl ide li ye vre kaka. Bèl ide, sou sou sa m sou sa, m deyò pye pou pye wi. Enben pa gen pwoblèm menn, n ap lage menn. Kisa w panse menn, si n al di nèg baz yo sa? Gen petèt nèg yo ka ale papa. Fòk nou di nèg yo kanmenm monchè, si n pa di nèg yo sa menn, yo ka lè nou rive Etazini menn n ap byen pase menn yo pral di gad kòman nou te la avè nou nan CDJPromo menn.

Mesye pandan setan nap di sa la mesye Mesye m gon ide M gon bèl ide la mesye m pa konnen m vin patajel ansanm avè nou m pa konn kisa n panse mesye. Depi w gen lide mwen m tou bon Lage l. Mesye men kisa lide a kisa di mesye Nou konnen nan moman la tout moun ap lage yo prale Meksik Tan yo Meksik yo tou antre Etazini Monchè m gon patnè m la misye gon gwoup moun li pral avè l E map tou lage Mexique la menm. Pase menm Daddy, Daddy m prale tonton pam. M sou sa, m sou sa, m sou sa pase Johnny kap mennen m nan. Sa m renmen yo anime yo Etazini konsa non. E paradi yo rele li. Paradi sou tè a. Antouka mesye mwen pa di ipokrit. Mwen menm mesye m lage ide a mesye nan baz m pa konn sa nap fè mesye. M pa konn pou lòt nèg m sou sa yo menm.

Mwen pa kache di baz.
Pou yo pral kite lòt mesye. Map tann nou map tann nou. Men mesye mwen menm konbyen kòb nou gen? Pase ou vin Ayiti a fòk ka di konbyen kòb ou gen pou m konn konbyen kòb m ba yo wi. Monchè pakou a pa twò pa twò konplike ke sa. Men m konnen map tounen nan baz m konnen nap fè chita pale pou n eksplike kòman pakou a ye. Sa se fòk nou lage nèg. Daprè sa map gade mwen m se kòb m tande moun yo ap repete a bon m gen mèt.

Pa bliye m tande yon pakèt nèg la k ap travay mesye, yon pakèt nèg la k ap travay mesye. M tande n ap pale pawòl de kite peyi a mesye. Sa k pase n ap kite peyi a mesye? Monchè w konn sa k pase?
Li pa t di nou misye se bagay li vin kase la mesye. Non monchè, e bagay ou vin kase la monchè.